Chè jan bagay yo ye la, nou se kwe kawotchou mwen nan la, m pa jwenn misye. E jan frè m nan mete m cho pou travay la la monchè, m pa konn kisa m ta fè ankò. Sa m ta fè la? Bon, ban m rele, ban m rele patwon m sa a, se m ki te konnen misye pa t pa gen travay. L ap bezwen ayisyen kanmenm pou travay. Ya frem koman neg ye a. Monchè jan bagay yo ye la menn m bezwen yon travay pou frèm nan la m te gen yon kawotchou man ki te di bezwen yon nèg pou travay avèl bon mwen m pa jwenn kawotchou man nan la monchè se ou menm m konnen k ka sove m avèk misye la dim kisa pou m fè non ah ok pòt la ouvri pou mwen pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm frèm m pral tann misye kounya la m ap mennen misye al wè travay la tann mwen tann mwen kounya kounya m ap mennen misye.

Ap oh sam fè madanm nan patron.
Eskew marié la avm wè Koman bagay yo ap ye. Non non epa epa epa ou non frè epa ou non frè epa sa mouche poutan m gad m kanpe nan kafou pi ba a la kanpe epa poutan m gad ou mete m kanpe.

Monchè, kisa ou konnen k pase la? Sa k pase menm? Ba en sezi monchè, se mwen k ap pale avè w. Met gason nan gason, menm si madanm ou ap ba w pwoblèm. Se ou mete pantalon nan kans ou. O, non monchè! M pa vin travay la?
Talè se mwen k ap pale avè w. Chak sa k travèse la. Wi frè m. Kawotchou mwen nan m te pale avè l. Wi frè m. M pa vin travay la? Ou pa dakò? M ap pale avè w frè m.
Monchè misye di m konsa. Wi. Li gentan jwenn yon lòt moun. Siye!

Malè a Selim ta tande bagay sa deyò e de ou pale bay de pawòl sa ta flite ma fann gade bon oh oh anben se jwèm te vin jwe avèw isi an an lòt antre nan kay lala ou panse se gade wè kay sa se mank kredi fèm wi sam vlem fè ladann bon dayè lame se baz mwen. La police bon se se bon a ban dè ban nou mwen pi rèd ou ta pale bagay sa madanm gade fann fwa ou e dayè m gen lajan m gen lajan se gran nèg mwen ye malero ye pa gen moun ki pral tande w. Tout moun konnen mwen menm son dwayen nan zòn nan m gen mwayen yo pa kwè w sou ay pale
sa w panse w te ye la yè tou.

Nan pòtay sa a menm? Nan kay sa m t ap travay. Sa k genyen menm? Sa k genyen non? Di m non, di m non! Monchè Kandjo, m t ap travay la a, malgre pa kont li konn mal sèvi ansanm avèk mwen, tout sa m fè se kòmsi e pa t bon pou patwon m. Men, m te oblije reziye m avèk ti travay la paske m t ap ede tout fanmi m. Ou te konn sa tou. Men vin rive yon lè, patwon an genlè gen yon sèvant ki t ap travay ansanm avèk li. Madanm li pa la, madanm li genlè nan lòt eta. Ou vle fè kadejak sou madanm. Soti la menn! Patron ou fè kadejak sou fi a? Ou vle fè kadejak sou li kounya. Pran kraze m! Mande Bondye pou m mouri. E tou frè yo tou fanmi an misye te fè sa baz. M ap konn sa m ka fè. Kè m fè m mal pou sa tou. Kè w fè w mal pou li? Misye sifoke anpil. Li mete m deyò. Ah Jezi! Sa m fè se pou fanmi an misye fè sa. Mwen menm ki di w sa baz. Wala! M t ap manje. M t ap fè zo tèt li. M t ap mete li sou yon bannann.

Allo besti Kòman ou ye la cherie a Pitit oh m gen zen pou ou Ahaa Ou konn sa m renmen zen Ou gentan di vide zen sou ou Wa konnen talè a la manman m sot rele m Mwen panse son bagay serye l gen pou di m Lap mande oh si m gen mennaj. Kounya paske manman wè ti kòm piti a, li gen vle sot timoun pitimi. Kounya la pou timoun 12 an, 13 an ap renmen mwen pou m ta gen 20 an pou mwen t konn renmen ebyen se mwen ki te vin ranje peyi a. Monchè besti, si manman m te konnen ki gè m te konn mennen lè m nan lari a, lè m. Kòman m pral fè di mari m sa non Jezi e m pa ka di paray sa. Men patron sa Met mouri fom kwazavey kanmenm fo sel si pa gen lanmo menm poum pa kwazavel paske m paka di mari m bagay sa bay la pral yon wont pou mwen paske li te dim pa chèche travay kounye a pou se sam rankontre patron ap peyem sa kanmenm li met se 2 kout kouto fom bay poum pete fyèl.

Kounya la poum fè gen 14 m'en pa wè ki gen map manyen lèm nan lari se kounya m'en vle sim gen mennaj ebyen mwen ki ta vin ranje peyi an pou valè timoun m'konnen ki gentan nan renmen sa ki fè pitit bon e chans lèm poko gen pitit nan kay la sou li la wi pitit se konnen mwen menm m'en konnen kote wap metem poze lèm nan kay la la li wè se tout mwen menm sa tèt chaje pitit.